Mdo. Pale, mèt pale.
Monchè, sou Notrejou m te kwaze avèk yon demwazèl pandan m te chita m t ap pale ansanm avè l. Men pandan m ap pale avè l la, m te mande l non l, li ban mwen l wi, men m te mande l enfòmasyon kote l ye tou. Tankou, tankou moun sa a, tankou yon moun rive sou ou! Li nan sans mwen. Oh li nan sans ou. Sa vle di la ok. Mwen menm m sou wè m sou jèn jan kapital total. Wè sa vle di la? Ou wè ou di wap jere m men ou byen jere m map jere tout tout absent ou. Map jere w bro map jere w. Sèlman depi w moutre moun nan e ou banm non moun nan konplè men ok. Ou di manzè rive nan sans ou. Ou vle l pou madanm ou. Ale. Wouch!
Konsa tou m gen youn kap anvayi la lwa nan kè m la. Ewi a mwen depi sou yon kap ya la gad anlè kè touye mwen. Tande. An pasan. Ou di misye bon non ou pa raple l nan tèt ou. Chè.
Te bonm non. Li dim li rele nana bro. Talè? Koman?
Nana. Nana?
Wi. Talè eske gen de nana nan zòn nan? Li diw sel li menm ki rele nana nan zòn nan? Nana bel ti fi.
Talè patnèm. Li rouj li rouj li.
Sa Saw vle Saw vle nana ye bro? Ou vlel madanm ou? Alèz yo.
Madanm ou lavi m?
Wè wè nana sa vre? E nana sa wè? E li serye lavi m nan? Wè pa e fè yon gom. M konnen pa gen de nana nan zòn nan. Ou diw pale de nana? E nana pam nan?

Tout sa gen nan kò w menm. Atò mwen wè ok. Wap pase map rele w ou wè m ou fè kòmsi w pa wè m. Poukisa? Ou pa ka rele m al di fò fò m rinmin m. Ok banm di w.
E pa rele m m pa ta ka rele w non men e si an pasan cheri. Nana Nana. Silvouplè Nana Fon ti fèmen jou a mon pou mwen pou m moutre w bagay tanpri silvouplè silvouplè Nana Nana ouvri la zye
oh sa m fè flè a silvouplè Nana m beson lajan lap banm la wi se vre nan moman m ka pa gen lajan pou m ba w men sam ka ofri w la m ofri w li. Ou pa konprann? Talè. An pasan mama. Pa di m pa renmen w non. Èske w pa gen lòt rad? Kòman w fè? Anmwe e sa m te wè w sou ou wi. E w menm tou.
Sa m te wè sou ou tou wi. Ou pa wè rad sou mwen? M pa konnen non.
Sa ban m di w. Wè sa? S on bagay spesyal. Wè sa? Si m di w m sot anndan vant ta mè avè l ou pa kwè m. Sa sot anndan vant ta mère. Anndan vant ta mère.
Yeah, sa vle di plaka de, plaka ta limde sa. Ok, an pasan, eske, ok, sa e li te sou avan yè?
Oh. Ou an kwaze avè m ankò e li t sou ou ankò? Mwen m prale wi. Ou pa gen, ou pa gen lòt rad?
Eske ou pa gen lòt rad? M pa konnen.
Oh, kòman, ok. Eso esa sel moun. Wouch ou pale trop. An pasan Ey li ka kmanse renmen m pa E pa renmen m pa renmen w non Chanje bagay sa t sou ou a Ou wè M pa vle panse se pa pou tèt sa ou wè flè sa m ap sere l pou ou menm Pou m gade mouton lanmou an son bagay ki chanje tande pwochèn fwa chanje l mwen m paka pale m pa m son bagay son bagay spesyal m sot anndan vant tame avè l ok. Moun nan mache yo se wè eklere yo avè se pa ou ki pou jele kè yo.

Men mwen, ou te di ou bezwen m nan men mwen. Kè son kou. Ou cho pase m.
Wè la, wè jan w nève. Ou pral dous, ou pral swa, ou trè sètop. Ok. Jan le pwomèt te fè, le pwomèt te di de dan la nati, m te pwomèt yon bagay. Ok. Mwen sakrifye vi m, mwen fè sakrifis. Map nan mache a map vann ti kawòl yon bagay yo tankou m te kon ti bwa sik tonbe nan menm m te vlel plis men paskel pat ase m te fè yon ti komès m te vann yon ti kawòl kounya m jwenn sam bezwen an m achte yon bagay pou ou men e pa nan bouch mwen map dil an e map just ba ou m achtel men men sa t rete men ni di pyas ki rete ou ka wèl byen men ni monnen sa sèlman t rete wè sa wè monnen t rete a. Mwen tap di wè sa bon pou m konn ti sirèt mwen pase fò m souse bouch mwen tou ok men gen bagay la debouche a fò debouche kado w debouche chanpay la cheri men ni se sa ye ooh cheri ou fin renmen m ale ale m pa bezwen sou fè analiz ou di yon bagay m pa tande l byen wap re di m li ankò cheri nou tou renmen nou tou kisa.

Ou pral konn papa w. Wè sa m vle di la? Se pa tout moun k ap renmen yon moun pou yo fè l konn tankou pou paran l konn relasyon an. Sa vle di wè mwen menm, m son moun tankou spesyal. M son moun ki trè sètòp. Sa vle di la, ou konprann? Sa vle di mwen m bay pa m yo, m fè yon lòt jan. Mwen silans nou pou m rele l ok. Tale. Silans pou.
M kwè l te di e kay paran ou t ap mennen m. O.

Kèt! Mte di ti dam nan Nana rele papal vra sa papa a banm nan vra pa e koni pou mwen kèt vra pa e koni mwen non ah map dandandan map di map fè tankou mpa map fè tankou mpa konn anyen mwen menm oh bèl djaz mye wi ok
Granmoun!

Pase mwen menm pa vle fè bagay yo, sa vle di ou man.
Men ou pa sonje m non.